Jina voye m enfòmasyon. Enfòmasyon.

Si nou wèm fèm konnen si nou wèm silvouplè ok Pasteur Lionel chéri m kontan men son plezi. Azur collège Fòm mete nimewo telefòn nou.

Delikoff kòman w ye? Yves Masséna se yon plezi. Lajan sere, hola. M kontan wè w. King Nick, mèsi, mèsi. Josette Eliston cheri w wè m. Se yon plezi, se yon plezi pou m avèk nou. Kens Exumé, Mariette Joseph, kòman w ye? Santiago Santiago Suzy, ou anfòm? Son plezi. Pipi. Koman ou ye? Koman ou ye? Joj Nikol. M kontan. Joj Nikola m la m anfom. Doktè cheri. Doktè cheri. Nou bezwen ou wi Ozetazini. Jean Wilson brother. Jean Wilson. Jean Wilson men nou anfom brother. Koman ou ye? Franklin Delano yes. Mizik m anfom. Caleb Real Estate Miami, Florid. Azur High School. Yes brother. Gabriel Desna se yon plezi. Mariette Joseph m kontan se yon plezi. Thank you guys, thank you. Mil moun gentan la. Pataje live la jodi a m pral pale avèk nou de e kèlke kèlke traka e ayisyen nou yo ap pase nan lopital swa New York, swa New Jersey oubyen nan Florid akoz ke yo soufri coronavirus. So e rann mwen sèvis. Si w se yon pwofesyonèl ki la. k ap travay nan yon lopital tankou Jackson Memorial, lopital leta isit, rann mwen sèvis. Lè gen yon Ayisyen k vin kote nou pran swen li. E si se yon Ayisyen, nou pa kapab, m konnen Ayisyen yo anmèdan anpil. Depi yo pran nouvèl se Ayisyen ou ye, yo imilye w, yo pale tenten. But, se yon moman difisil li ye. Blan yo p ap pran swen nou, Panyòl yo p ap pran swen nou, se ou k pou kwè pou nou. M gen yon ka la trè spesyal yo fèt rele m pou yo pale m ki pase mèkredi a nan Jackson, m pral mansyone li. Mwen gen yon zanmi mwen ki nan yon nursing home. e nan nan yon zanmi m ki gen papa l ki nan yon nursing home nan New Jersey, nan Brooklyn, New York. Ban m fèmen l pou m di nou sa. Genyen yon yon nursing home nan Brooklyn, New York ki rele Deep Mass Park Rehab Care Center. Deep Mass Park Rehab Care Center nan New York City, nan Brooklyn, Florid. Banm chèche adrès la pou nou. Adrès la nan 2107 Ditmas Avenue Brooklyn. Si w gen paran w ladan, enben kite m di w tout premye etaj la nèt, tout ti granmoun ki nan premye etaj la, nan senkyèm etaj la, nan Ditmat, Ditmas Park Rehab Care nan Brooklyn, New York, tout senkyèm flò a nèt nèt nèt genyen ti granmoun yo chaje kowona, enkli yon ti ayisyen, yon ti lepè ayisyen ki pèdi 2 pye l, ki genyen, ki nan dayalisis, ban, ban, ban m kanpe mizik la, paske sa vrèman enpòtan pou m di li, can you come please? Kanpe mizik la pou mwen silteplè, guys, ekstrèmeman enpòtan.

ki gen papa l ki nan nursing home sa, tout senkyèm etaj la, tout ti granmoun yo nèt gen kowonaviris ladan. M fèt redui mizik la Fedler Brother. Sa enpòtan pou m di l. E zanmi m nan kounyela a li gen yon jou l ap rele depi yè aprèmidi l ap rele nursing home nan yo pa pran telefòn li ankò. So ekstrèmeman ekstrèmeman enpòtan. Si ou ou nan zòn New York, ou gen yon fanmi ou ki nan nursing home sa ki rele Ditmas Avenue Brooklyn New York, espesyalman si l nan senkyèm etaj la, rann mwen yon gwo gwo sèvis tcheke sou li. Rann mwen yon gwo gwo sèvis tcheke sou sou sou sou sou papa w, sou manman w, sou matant ou, yon fanmi ki ladan e si w se yon enfimyè k ap travay nan Ditmas e e e nursing home sa ki nan Brooklyn New York, rann mwen yon sèvis. sou son ayisyen, Teddy Clermont Border, Robert Duchat, sou son ayisyen ki nan zòn Nouyòk, ki genyen moun ki nan nursing home sa a, rann mwen sèvis, rann mwen sèvis, tcheke sou yo. Tcheke sou yo, e si w se yon pwofesyonèl k ap travay nan nursing home sa a, enben konnen gen anpil ayisyen k ap soufri nan nursing home sa a avèk kowonaviris, e pami yo mwen menm mwen konnen papa yon zanmi m, ki pèdi 2 pye l paske papa te gen pwoblèm suk, diabetes, e papa nan dialysis, e papa kounye la pa ka respire, l ap pran souf, e zanmi m sa genyen 2 jou depi l ap rele nursing home nan, nursing home nan pa pran telefòn ni, paske yo overwhelm nan New York City. So, ankò, Deep Mass Nursing Home Rehabilitation Center ki nan Brooklyn, New York, So, tanpri tanpri, Ayisyen m yo, community leader yo ki nan New York, enben nou gen des Ayisyen nan nan nursing home sa kap soufri avèk coronavirus. Now, banm vin nan Miami avèk nou. Ankò, si w genyen yon yon bagay ou konnen, yon abus ou wè, ki ap pase sitou avèk nou menm ayisyen paske banm di w pwoblèm nou banm di w pwoblèm nou Pierre Leslie menn se pa moman pou radòt salopri w ap vin pale la menn soti anba live mwen an enbesil moun ap pale lavi e de mò epi w ap vin pale malpwòpte anba live la soti tank ayisyen an pouri soti bèt kite m di w. Ayisyen an son pèp ki pa konn sal vle. Li rive nan yon lopital, son blan kap pran swen li, lap ba blan respè. Son panyòl kap pran swen li, lap rele nurse, I'm sick, nurse, please take care of me, nurse this. Men gon fòt majorite, m pa pral di tout non, men gon laj majorite, imedyatman l pran nouvèl son ayisyen ou ye. L ap maltrete w. L ap matirize w. L ap pale w fatra. L ap joure w. Li p ap ba w respè a. Li p ap rele w nès. Li p ap rele w doktè. Li p ap rele w respiratori terapis. Li p ap rele w anyen. Li jis konnen ke se yon Ayisyen, enben l ap matirize w depi w pale kreyòl. Sa pa yon rezon nou menm ki nan pwofesyon an pou nou maltrete yo tou. Sitou nan peryòd sa. Ban m ban nou yon bagay ki pase Jackson.

ki pou le moman nan ICU nan Jackson, kounye la, m ap pale avèk ou la a. Li rive nan Jackson Memorial, li li tcheke e yo jwenn li gen kowonaviris. Poumon l kounye a gen dlo e li nan Jackson nan la a kounye a nan ICU a. Mari l te lakay la, mari a gen 44 an, mari a te gen plis ane, ma madanm nan te pi gran ke li. Mari a pandan l lakay li, l santi l pa ka pran souf L ale Jackson, l al nan emergency room nan. Lè l rive, doktè ki la a yo reyalize ke li genyen tout sentom coronavirus. Doktè a kite la a, pa entube nèg la. Kèlke 2 zèdtan apre, Jenòm ayisyen 44 an sa a, mèkredi a mouri nan Jackson, tou senpleman paske doktè a pa entibe l. Lè yo find out ke madanm nan yo gen yon pitit gason ki gen 11 an lakay yo nan North Miami. Pitit gason sa a kounyela a, yo voye DSF ki se Department Children and Family al chèche l. Depatman DSF rive, Yo pa vle pran ti gason an met nan machin paske papa l mouri avèk kowona e manman l nan ICU nan Jackson. Yo rele anbiyans vin chèche l. Anbilans al chèche ti jenòm nan, yo mete l nan emergency room nan, kounye la manman an rele l pou yo pale e manman an ap di l ke yo kwè ke Papa l mouri. Pandansetan papa a gentan mouri. Kounyela yo mete pitit sa a, ti nèg sa a nan, nan, nan, nan kouman rele e, e, nan bagay e kouman rele bagay yo e bahay home. So, madanm nan nan Jackson kounyela a. Si w se yon fanmi ki konn istwa sa a, m pa pral site non, pou pa melanje moun nan Jackson e moun ki banm enfòmasyon sa paske bagay sa si tèlman fè moun pwofesyonèl kap travay nan Jackson yo mal yo relem yo dim Johnson ou sou medya sosyal yo ou kapab fè mesaj sa pase pou di moun ayisyen nou yo men sa kap rive anndan an sa se yon erè medikal ki fè nèg sa mouri se pa kowona k touyel. Bon, men, men Frandy Bien-Aimé fèt bay adrès kote moun nan abite, 132 85 Nòdis Sizyèm Avni. Kou ti gason sa a kounye a nan foster home, 11 an, e nou pa konnen si l pa gen kowona, paske manman l genyen l, papa l mouri avèk li, so kounye la li nan, li nan, li nan, li nan, li nan bagay. So, si w konn fanmi moun sa yo, brother, Frandy Bien-Aimé, si w konn fanmi moun sa yo, di yo. ke Johnson Napoleon di w se yon erè medikal ki touye jèn gason ayisyen 44 an sa. Se pa kowonaviris sèlman, se doktè a ki pa t vle pou lè l ap mete tib nan kou nan bouch li pou moun sa li menm gen pwoblèm pou bagay pou flèm pa vole sou li pou l pa pran nan kowona ki fè misye mouri. So. Lè w pran sa, sa se yon ka ki si tèlman di pou gen yon manman ki nan ICU, ki gen yon papa 44 an k mouri epi ki kite yon pitit 11 an ke yo pa menm kwè ki gen frè ak sè. It's tough. So, kite m mande w. Pwofesyonèl Ayisyen nou yo, si w ap travay Jackson, w ap travay Memorial Health, w ap travay Cleveland Clinic, w ap travay nan nenpòt HCA lopital, w ap travay nan yon gwo lopital, se yon moman tough li ye guys, thank you so much, premye fwa m rive gen 4000 moun k ap gade mwen live, mèsi anpil, mèsi anpil, mèsi anpil, se yon moman espesyal guys. Si w se yon respiratory terapis, ou ka sove yon frè ayisyen. Konnen ke lè w sove yon frè ayisyen, se 2000 moun ou sove. Paske chak moun sa yo gen 10 moun, 15 moun y ap voye lajan pou yo an Ayiti. Pa kite maledve fè w pa sove yo. Tanpri, tanpri, tanpri. Si w se yon pwofesyonèl ayisyen, epi w yon doktè, ap abize yon frè, ap fè diskriminasyon kont yon frè w, kont yon sè w, New York, New Jersey, Georgia, Miami, Californie, kèlkeswa kote w wè k gen coronavirus la. Pito w pèdi djòb ou, ke w pa pale. Prefere w pèdi djòb sa a ke w pa pale, ke w pa, tande m byen. Elie Wiesel, ki se yon ti granmoun jwif ki ki se yon survivor nan nan olokos ki genyen. Elie Wiesel ki ekri, misye ekri yon liv ki rele Night ke m ta renmen w li. Misye di pi gwo pwoblèm ki genyen nan James Napoleon Brother se yon plezi. Misye di pi gwo pwoblèm ki genyen nan Olokos la, se pa lefèt ke Hitler touye 6 milyon moun, oubyen Hitler fè touye 6 milyon moun. Paske moun fèt, moun dwe mouri. Pi gwo pwoblèm ki genyen alepòk, se lefèt ke bon moun, moun moral, Moun ke nou panse kap preche levanjil chak jou, kap di w konvèti Jezi pral vini. Moun serye w konnen kite sa fèt yo pa di anyen. Enben, pi gwo bagay ki pral pase nan moman kowona viris sa, se ke ou menm ayisyen ki toujou ap pale tout moun move moun, ou menm ayisyen ki pral frape nan pòt moun, temwen Jewova ki pral frape nan pòt moun di yo konvèti Jezi ap vini. Ou menm medsen ayisyen ki, leve men w anlè, ki pran sèman d'Hippocrate la, ou menm enfimyè ayisyen, ou menm respiratory therapist ayisyen, ou pral kite yon doktè jwif zanmi w, ou pral kite yon enfimyè panyòl zanmi w, fè yon ayisyen mouri tou senpleman paske l se yon rasis epi w pa p di anyen. Aprè sa w ap vin di m te gen chans mwen pou m te sove ti lapè sa a. Ou pral vin di m te gen chans mwen pou m sove ti lamè sa a, men m pa t fè anyen. Pi gwo move moman k pral pase nan moman kowonaviris sa a, se ou menm avèk konsyans ou aprè l pase, ki pral gade de twa timoun k ap vin chante manman w mouri epi w te ka foure yon toub nan gòj li pou w sove l, epi w pa t sove l. Pi gwo pwoblèm ki pral pase se ou menm k ap kanpe de bra kwaze poutèt yon ti granmoun te parèt epi l fè maledve avèk ou nan chanm kote l kouche a e pou w pa t di anyen lè doktè a pa t ap entibel l, lè medikaman pou yo te ba l la yo pa t ba li l, oubyen lè ou menm ou pa t ou refize pèdi djòb ou, ou pa t kanpe pou w di tande m byen sa n ap fè a pa bon. Mwen kwè ke si gen yon moman pou n defann frè e sè ayisyen nou yo nan Nouyòk, Si gen yon moman pou n defann frè ak sè nou yo nan Jackson Memorial kounye a, m di w sa gen yon jèn gason 44 an ki mouri, ki kod ki mouri mèkredi a nan Jackson se paske doktè a refize entube l pou flèm kowona pa vole sou li. E m garanti w prèske tout enfimyè kanpe yo pa di anyen. Se yon moun k ap netwaye Jackson ki fè m konn sa, ki di m Johnson, mwen si tèl tande moun ap pale de sa e m konnen w gen plis vwa ke mwen f di l. So kite m di w, jèn Ayisyen, kite m di w, jèn enfimyè Ayisyen, kite m di w, doktè Ayisyen, Kite m di w, ou nan pozisyon sa a, menm jan Madoche te di Estè, pou yon moman konsa. Ou nan pozisyon sa a pou yon moman konsa. Ou nan pozisyon sa a pou jèn ti gason onzan sa a ki pral òfelen akoz doktè Jackson Memorial refize entibe papa l. Pou w kanpe pou w di non. Li pa posib non sa a pa posib m prefere pèdi job mwen men map pale I will speak up apa avan yè gon nurse Jackson ki pran nan corona pitit li ki poko gen 2 ans pran nan corona men l kanpe l pale sou YouTube. What? Tout moun ap ekril dil li ka pèdi job li so what? Men o mwen kounya lòt enfimyè Jackson gen posibilite pou yo gen PPE pou yo abiye pwòp daprè sa kòm dwa pou yo kapab al pran swen pasyan yo. Mwen baw defi jodia, defi m baw jodia jèn ayisyen se pou kanpe pou defann frè w. Se pou kanpe pou sispann defann yon grenn dola men pou defann dwa moun pou yo viv. Nou nan yon moman di, enben nou dwe pran mozisyon di ki genyen yo. Pran pozisyon di yo. Now, m pa t vin an di anyen. M konnen genyen anpil nan nou k ap soufri. Pa egzanp, mwen menm la a kounye la, m genyen bòfrè m Max. Nèg sa a pran pase 5 an ap pran swen papa m lakay li, nan Orlando, nan Kissimmee. Kounye a papa misye gen kowonaviris, papa Max nan ICU nan New York, bòfrè m, mari ti sè m, nou youn pa ka al kot nèg la. Imajine w, papa misye gen yon pitit ki gen 3 zan nan New York, ki gen kowona, pitit la tou lopital pa gen yon moun ki ka al wè l. Imajine w! So si w se yon moun, si w se yon moun ki nan zòn New York la, m ta renmen w kontakte m aprè ki son yon pwofesyonèl oubyen ki gen kèk pouvwa m pa konnen, m ta byen renmen kontakte w pou m ba w enfòmasyon e ba w pèti sè mwen e papa bò frè mwen pou omwen pou nou wè timoun 3 zan sa omwen pou nou kapab pote yon jwèt pou li si w nan yon pwofesyonèl ou gen PPE ki abiye byen. Rann mwen yon sèvis. Mwen konnen 3 jèn ayisyen k mouri ki pèdi fanmi yo. So, kite m di w ankò, pa kite moman sa a pase. Pa kite moman sa a pase pou w pa advocate on behalf of your patients. Nurse mwen yo, nou konnen advance, advance kouman, management care? Youn ladan yo se pou, youn nan bagay kesyon yo poze w nan NCLEX se pou w kapab advocate on behalf of your patient. Kite m di w, a lot of those guys genyen posibilite pou yo kapab advocate sou pasyan yo. But if you pòv, ou nwa, ou imigran, ou Haitian, enben ou at the end anba, anba, anba, anba at the end of the food chain so rann mwen yon sèvis rann mwen yon sèvis rann mwen yon sèvis pran swen pasyan w yo banm poze banm reponn Nila love cheri yes mwen son vòlè ok ou satisfè yeah eksepte Nina pwoblèm nan sèke m son vòlè men state Floride depi 27 an poko mare m. State eh leta federal Ozetazini poko mare m. An atandan ke yo wè m son vòlè, ann kite sa, paske yo poko mare m. Ok men yeah, pou reponn kesyon w lan, yeah, m son gwo vòlè, chat mawon, bay bay bay fini nèt, nèt nèt nèt nèt nèt nèt. Ok m vòlè chili m vòlè etazini lòt semèn nan la m pral vòlè e bahamas m vòlè an ayiti pi rèd e kibò ankò m vòlè orlando m vòlè boston kote m gen yon radyo stasyon boston m vòlè tampa kote m gen yon radyo stasyon tampa e m pral vòlè brezil lòt semèn yo m pral vòlè bahamas E li posib ke m fon ti vole tou e nan zòn la Guyane yo m poko fin konnen men pou le moman se nan zòn sa yo e lòt semèn nan map rantre avèk pwodwi m yo e avèk wonm kou map rantre avèk bwason choukoun yo nan New York nan Boston nan New Jersey m pral vole nan zòn sa yo ok Nina Nila love cheri mwa m al vole a Johnson Napoleon l reponn kesyon lan m kwè w satisfè ok good. Ok, ki lè, ki lòt kesyon m gen? E, Wadlèn Nikola cheri, e, tifi pastè a, se yon plezi. Non, kite, bon, kite m jwe avèk moun yo non. Kite m jwe, paske malerèz la nan strès li ye la kounye a, kote li ye la, kite m jwe avèk li. Ou bezwen, ayayay, ok, a, E webster micho now guys eske nap travay nan yon lopital eske nap travay nan yon lopital e kisa nou wè nan lopital la ki pa dwat fèm konnen poum kapab pote atansyon sou li mwen di nou mwen menm gen 2 ka la jodia kem te vin la m pote pou nou premye pwoblèm nan se ke mwen di nou ke nan jaksonn memoryal la gon madanm ki gen 48 an kounya nan jaksonn nort la Nan sak nan North Miami an, si w konnen yon moun, m pral rele otorite ayisyen yo ki nan North Miami e North Miami Beach pou m pou m anonse yo sou sa. Men, gon jèn gason 44 an ki mouri nan Jackson nan semèn nan e se akoz doktè a te refize entube l. Misye mouri ak coronavirus e madanm ni gen 48 an, li nan lopital la kounyela, li gen li nan ICU a e pitit li gen 11 an ki pa konn kisa l pral fè ak kadav papa li nan foster care kounyela e yo poko konnen si misye pa gen coronavirus tou li menm. Mwen fèt di nou genyen yon nursing home nan Brooklyn New York ke m gen zanmi m ki gen papa l la tout senkyèm etaj la nèt se ti granmoun e jwif e ayisyen ki gen coronavirus e yap rele paran yo Paran ap rele nursing home nan kounya depi yè yo pa menm pran telefòn nan menm paske yo depase pa les evenman. E mwen di nou ankò silvouplè jèn ayisyen pwofesyonèl nou yo, jèn ayisyen pwofesyonèl nou yo pran swen timoun, ti granmoun ayisyen nou yo sitou, sitou gason granmoun ayisyen yo paske genlè kowona touye plis gason ke fanm.

Sa ekip mwen ap fè pou ou? Alò ou rive lopital ou wè yon ti granmoun ki ap epi l ap soufri, epi kounye a l pa ka respire, epi gen yon vantilatè la, yo pa ka mete l pou li, epi w ap vin di m ki w pral defann isit m pa gen, ou vide djòl ou pale, al jwenn lopital la, di lopital la tande m byen m se yon pwofesyonèl m ap travay depi dizan pou nou, enben ti granmoun sa ou wè la si nou pa pran swen l m ap fout kite nou. E pa sèl nou k gen kòm djòb. Ouvri djòl ou. Pale. Defann. Ou pa bezwen ekipman pou fè sa brother. Bann lach. Kouman ou pral ou pral wap vin pale si ou bezwen ekipman. Se se konsa pou defann yon granmoun. Yon granmoun. Sitou ayisyen nou yo. Ki pa pale anglè nan moman. Se konsa ou dwe relax ou tou. Ou pa ka baw menn love la. Pastè Muscadin te komanse ou te fè ou te oh by the way you should respond to any negative you shouldn't oh relax guys kite m let me have fun to those mwen te mwen mansyone non nursing home nan anlè a Peterson Sena m mansyone l anlè a al gade comment yo anlè a wap wè li e oubyen Rod mansyone ekri l pou mwen non nursing home nan ak adrès li Kenbe la frèm mwen ta renmen vòlè menm jan avèw non non non non Marco vòdè bay sa tò di menn lè fanmiw ap relew diw yo tande w rep pitit fi moun a 16 ans menn e pa al vòlè menm jan avèm pa kite ayisyen rayiw eta sa evite soti lakay ou san nesesite bon yè tandem byen yo t di tout bagay sa yo deja m pa bezwen t di sa mwen menm pou le moman m jis ap pale nou sa kap pase nan lopital nou yo Nan grann vil kote Ayisyen yo ye yo sitou. Sitou nan New York kounye la ki vrèman ap wak avèk kowonaviris. And then kounye la moun k ap plis soufri yo se moun nwa, pòv, imigran, Ayisyen. Se sa m di nou. E speak up! Defann frè w ak sè w ki nan nursing home yo, enfimyè, CNA, moun k ap netwaye nan bagay yo. Prefere w pèdi djòb la Prefere w pèdi yon djòb, men omwen w sove yon vi. Pa bliye non, san nou menm Ayiti pa ka respire. Ti granmoun sa w wè k ap mouri la a yo, se yo k ap voye lajan ann Ayiti, 3 pwen 2 milyon, 2 pwen 4 bilyon dola w wè k voye ann Ayiti yo, se yo ki voye l ann Ayiti. Jenn gason tankou m avè w yo pa voye lajan ann Ayiti, pitit yo pa gen okenn koneksyon ak Ayiti. So si n kite yo mouri. Ayiti ap desann mefondre plis toujou e nou gen chans nou pou yo pou n sove yo nou gen chans nou speak up se sa m di Misye Napoleon kilè ap travay sou kesyon transfè dyaspora a voye Ayiti y ap pran a brother se pa moman kounye a e pa moman kounye a Johnson bon travay nèg lakay plezans baradè thank you Philippe Belizè brother. Esnor Philippe yeah! M trè awogan menn. Lèw gen kochon tankou w yo ki sou ki sou ki sou ki sou ki ki anba bagay ki panse ke aprè 20 tan 30 tan moun ap travay epi w ka detwi m then fò m awogan ak kochon tankou w yo menn yeah! But aprè sa tout moun ki respekte m m respekte yo menn. M trè awogan. Ou konn youn nan pwoblèm ki gen avèk ayisyen an depi w konn sa w vle Depi ou konn sa w vo, yo rele w awogan. Se pa awogan non m awogan brother, m konn sa m vo, m konn sa m vle e m konnen m respekte tèt mwen. Zafè w si w rele m awogan then ban m mande w yon sèvis, rann mwen yon sèvis. Si w wè m awogan, m pa pral pran, m pa pral pran nou anyen, bloke m. Ok? L ap bon pou ou. Dayè, ou gen lisans, m konn kote ou ka hire. Anyway, m ap viv Guadeloupe. ou edem anpil mwen poko gen lajan sou kont enben ok bagay nèf fanfan yo te pèdi job yo ayisyen lach anpil yeah bon listen listen brother nan ka sa la kounye la nan moman sa la kounye la pa gen yon moun ki ap vle pèdi job li ou gen 6 pwen 6 milyon moun ki aplike pou unemployment pa gon moun kap dakò pèdi job yo pou yon moun ou pa konnen fòw gen anpil ren moral pou kanpe pou sak moral. Men sepandan m konnen nan yon moman konsa li mande pou de moun ki gen moralite ki kanpe pou defann moralite. M pa pral mande yon moun pèdi djòb ou si w konnen w pa gen opsyon. Men si w se yon nès, si w se yon medsen kounye la ke lemonn gen bezwen, enen ou ka pran yon ris, ou ka kanpe pou yon moun, ou ka kanpe pou yon sosyete, ou ka kanpe pou yon nasyon, ou ka kanpe pou pèp ou, ou ka kanpe pou tèt ou pou di tande m byen, Sa kap pase la a, mwen pa aksepte l nan nursing home sa, sa kap pase la a nan makeshift lopital ke yo fè nan central nan central park la, ou envite m vin ou doktè, m pap aksepte l nan men nou, sa kap pase la a nan Jackson Memorial la, m pap aksepte l nan men nou, pou genyen yon jèn ayisyen 44 an, m gen 47 an, pou gon jèn ayisyen 44 an k mouri k kite yon pitit 11 an. Tou senpleman paske yon doktè refize entube l. Nou bezwen bokou plis moun ki gen ren etik, ren moral ki pou kanpe k pou di sa pa ka fèt. Why don't I come to come to Broward Health and say that? Paske m pa yon lach tankou w, m pa yon djòb, m pa gen yon djòb nan Broward Health. Apa m fè l? Ou pa panse lè m genyen, lè m kanpe la sou live Facebook mwen genyen eh what preske 20 mil moun ki pral gadel gen youn nan ayisyen sa yo ki ka jwe video sa bay lopital sa yo kem genyen yo ki fèm paka mennen nurse mwen yo al antrene nan lopital la m pran risk pam nan m ka pran ou konprann mwen brother mwen pran risk pam nan kem ka pran m ekspoze lekòl nursing mwen avèk 700 etidyan m yo ladan m ekspoze azur college lèm mansyone non Jackson nan la mwen ekspoze tout livelihood mwen. Yo ka fèmen m. Leta, moun isit ka deside yo fè sa yo vle avè m. Men mwen menm mwen pran ris pa m nan jan m kapab pran l lan. Ou pa panse gen de trèt, menm jan yo te trayi Desalin, yo te trayi Tousen, gen de trèt k ap vin la a kounyela a ki pran ti videyo sa epi yo voye l ale di men sa Johnson ap di? Ya! M pran nivo ris pa m nan. Lè w kanpe w ap vin di m why don't you come to Bard Health and do it? Because m pa gen yon djòb nan Bard Health, m pa doktè, m pa nurse. So, Si w se youn nan moun ki gen djòb anndan, enben sispann lach kanpe defann moun ayisyen nou yo k anndan an. Toupandan w pa ka fè sa bro, peye bouch ou. Nèg k ap joure Johnson yo, ah! Brother relax. Johnson fòw be careful wi frèm paske maladi sa pa jwe nan New York nop monte maswife brother mwen diw sa mwen genyen kouzenm ki fèt pèdi Nana Nana Paul mwen gen kouzenm ki fèt pèdi e bòfrè li mwen genyen bòfrèm la kounya ki gen papal ki nan ICU em gen yon zanmim ki gen papal ki nan nursing home New York ki ki ki gen ki soufri suk ki dayèk pèdi 2 pyel nan suk e ki genyen ki nan dialysis e kounyela ki gen korona e kounya ki paka respire nan yon nursing home yo pa menm reponn telefòn li so m konnenl pa jwe se sak fè jodia mwen monte sou live sa poum vin di tanpri rann mwen sèvis e fè sa Nènè strong I'm sorry Si w panse m pou, si w bezwen m pou m modere langaj la, w bezwen m tankou w. M pa ka tankou w bro, se sa k fè m pa ou. So, I'm sorry. Si w pa renmen langaj la, fèmen live sa a, pwochen videyo ke langaj la modifye a w ka tande l, silvouplè. Gen yon moun New York ki di m, y ap gade w, y ap gade figi w, moun yo, y ap gade figi, y ap gade sou figi moun yo pou yo ede yo. Julia, se sa m di egzakteman. Lè yo fin pran Mel, White. white women and then aprè yo desann nan lis la and then kounye la if you are a Haitian ki pa pale anglè and then ou parèt nan lopital sa yo ou gen gwo gwo chans yo pa pranw bòpè e bòpè ti sè mwen al lopital 3 fwa anvanl resi paka respire lopital la pranl 3 fwa So se sak fèm di nou silvouplè se nou ki pou advocate on behalf of our granmoun, on behalf of our Haitian brothers and sisters. Mwen di nou sa e sak fèm vini emosyonèlman jodi a poum di sa. Se pou nou sispann lach pou nou defann nan moman sa. Jan Esther te di Madoche a, ou gen lisans nursing sa nan menw, ou gen lisans respiratory therapy sa nan menw, ou gen lisans EMT paramedic sa nan menw, it's for such a time like this, pou yon moman konsa, pou ka defann frèw, pou defann sèw. Ou se yon, ou gen master degree nan, nan, nan, nan, nan, kouman rele, e, nan, nan social work nan menw, se pou for such a time like this, pou kanpe pou defann pou sak moral. Se pa oh lepè sa maledve m pa pral di anyen. No! Yon moun gen kowonaviris li pa ka respire se pa respekte l ap chache pou l respekte w. L ap chache sove lavi l. Ann sove lavi l anvan, anvan n gade ki nivo maledve l genyen. Oh modere langaj la. Vouzan pou ou. Kouman m modere langaj la? Frè ak sè m yo ap mouri nan lopital. M poko janm tande nou youn k ap pale de sa. Okontrè, se mwen menm n ap vin di k vòlè, se Carel n ap vin di k sesi, se Shishi n ap veye ki gen 45 mil moun sou entènèt, se sesi n ap veye, se kouman rele n ap veye, e Johnson rape pitit fi moun ki chaje bouton sou li, blablablabla, n ap veye tout kaka sa yo. Epi apresa n bann moun ap mouri Nouyòk, m bann moun ap mouri Miami. Bann lach! E sa m di nou, li lè pou n sispann lach, pou n konnen gen de moman fòk nou kanpe pou sa k bon. Se sa m di. Wi, jodi a m emosyonèl, m pèdi koul mwen. Yeah! So what? Bann enbesil. Nou, nou gon telefòn nan men nou an Ayiti, ou pa ka ede. But antre sou wèb sit New York State la, voye yon mesaj an kreyòl, m garanti w y ap gon moun ki tradui l. File yon konplent kont Jackson Memorial on behalf jèn gason sa. Epi nap chita pale fatra. Nou son pèp ki basic. Nou basic. Nou bourik nou basic. So dèfwa fòk gen moun ki pale avèk nou kòm bourik e kòm basic ke nou ye a. Thank you. I'm sorry fanatik mwen yo ki konn bay mwen yo but jodi a m just I'm just nève! Johnson, prizonye ki nan prizon Kalifòni, kisa otorite yo ap di pou yo? M te, depi avan sa m te fè yon videyo pou m te pale, m te di tande m byen, an Ayiti, there's a tinder box ki rele prizon yo. And oh, nou te di m, oh Johnson moun ki nan prizon yo se, se, se, se, se, se, se, se sa yo fè y ap peye. Alò, m pa ka sou yon prizon, epi m ap pran swen moun ki kidnape moun. Tande m byen, se pa sa m ap di w. Moun ki nan prizon yo gen gad k ap veye yo. Gad sa yo al lakay yo yèswa, lèswa. Gad sa yo gen madanm, yo gen pitit. So si gad, si moun nan prizon sa yo pran, pran kowona, gad nan prizon an ap pran kowona tou. L ap pote l ba madanm ni bay pitit li. Madanm ni ak pitit li, madanm ni chante nan koral legliz nou, pitit yo chante, patisipe nan gwoup dè jèn nan legliz nou. Si pitit yo pran yo, madanm yo pran l, li chante nan koral li, enben kounye a manman w ak papa w ap pran l tou. Pitit ou ak pitit ti fi w la ak ti gason w la ap pran l tou. And then lè sa a kounye la, nou tout n ap vin gen kowona, n ap tonbe nan lari menm jan n wè moun ap tonbe nan Ekwatè a. Se sa m di nou. Mwen di nou sa. So it's up to nou pou n ap veye èske Shishi oubyen Tony Mix gen plis moun nan live yo k ap bwase dèyè yo oubyen nou gen yon jenerasyon k ap mouri akoz yon bann pwofesyonèl lach ki pa pran pozisyon yo. Se sa m ap di nou. Ayisyen soti nan bwat la. There's some more learn to explore. Ok. Manman w mouri ou pa konnen kote l antere bon jezi papa lè map kase kou moun oh lè wap kase kou moun sa yo pa janm fè w mal kounya wap pran pòz m sansib ou nèg 5000 dola mwen Morvan gate w oh ok. Kote 5 mil dola sa soti menm. Johnson pinga okipe bann ti tame. M konprann fristrasyon w Johnson. Johnson Napoleon wap fè jaden pale avèm. I don't know man. Bon de sa e devan lakay mwen m pa konnen si m gen jaden pou sa. Charles Bleau.

Ah, doktè, doktè Schnade pa okipe w brother. M gen fèy lougarou bò lakay la. M gen fèy lougarou pou defann tans, pou desann tansyon, pa okipe w. Jodi a Jay-Z avèk Meek fè kè fè Meek fèk bay 100 mil mas. Pou prizonye usa. Trè byen. Johnson silteplè pa fache ah. Ann ale guys ann pale lòt bagay. Lou Suzan menn kòman w ye menn kisaw fè kisaw fè ak kamyon yo menn konbyen konbyen konbyen kamyon mas ou pote menn that's why I have to be an attorney because this madness to treat my people like that bon Julia m pa konnen eske ou menm kounye a lè w fini kounye a ou pa pral chaje 700 dola Paske m rele yon avoka la lafwa dènyè a pou m di l bwòdè men sa m genyen, men sa m genyen, men sa m ta renmen konnen. Misye di m bwòdè m tande bagay yo wi menn. Oh menn bagay yo che men men konbyen kòb l ap koute w. M fè oh tout mil sa yo ou pa di m yon sèl mil ou plizyè mil dèyè l menn. So I don't know menn I don't trust you lawyers but anyway you do your job you defend me you do it but si w ka pran kèk ka pro bono m panse l t ap trè bon. Avoka nou yo Komanse met tet nou deyo cheke law suit yo pou nou we because those Haitians are being mistreated nan lopital yo. Ki lè Ayisyen ap konnen lè ou nan yon peryod pandemic se kesyon ki fè sans ke covid 19 pou poze brother nou son pèp elemantè bro. Mwen renmen jan ou pale anpil nan Ayisyen yo bay pwoblèm yo pa konprann anyen nan anyen. Thank you brother. Se gwo travay Johnson ap fè wi ahh. Mother mèsi se ou menm ki pral anba bay lòt moun yo pou pale oh Moïse Fédélon I don't know man I'm I'm a clean guy man m pa kwè map gen bezwen yon nèg tankou w Johnson ou ta ou fè m fè tansyon deja pa okipe w Ayisyen lach anpil yo pa renmen verite Napo kilè wap fè yon ti pale de Ayisyen kap soufri nan République Dominicaine e nou e nou k deside soufri nan République Dominicaine. Tounen lakay nou. M pa gen anyen mal di non. Si w gen papye, si w gen rezidans Sendomeng. Dayè mwen menm mwen chaje yon bann Ayisyen, zanmi m Sendomeng, ki p ap tounen an Ayiti paske bagay yo bon nan men yo. Mwen di nou sa deja, men m repete l ankò pou ou Franklin Delano, Arne. Mwen wè yon seri de Ayisyen Janm wè yap konpòte yo kò yo sendomeng nan si mwen te yon dominiken m tap fout nou kèk kout pwen tou tande m byen wi m byen di wi gon bann ayisyen ki rive sendomeng kap mache ak zèl sapat nan pye yo kap mache mande nan lari ki ap fè pwostitisyon ki pa menm abiye pwòp menm nan lari a kap vòlè zafè moun mwen menm mwen te yon dominiken m tap bat nou tou. Paske sendomeng ap konstri peyi nou menm nou pap konstri peyi m paka ap konstri yon peyi map fè lari pwòp epi nap vin rale bagay nou poun pise nan lari a m tap bat nou e m tap koupe bagay nou so sa vle di fòk nou pran konsyans de nou tou then si poum pale de ayiti de domini ayisyen kap pase mizè nan dominiken se poun pale de nou menm ki pou sispann pran viza moun yo epi lè nou rive nal ret nan peyi yo a epi al fè salòp pa jete fatra kote k merite jete fatra Ou konprann mwen? So, mwen, mwen, mwen jis di nou egzakteman jan li ye a, fout mouda nou lakay nou, konstwi yon peyi pou n ka rete. Dominiken an se yon, se yon fil de fè k separe nou. Li konstwi yon peyi kote moun vin ladan, kote gen bon entènèt. M ap gade la fwa dènyè a, m gade plizyè jèn ayisyen ki te konn ap bay pou fèt bagay an Ayiti. Se Sendomeng yo abite kounye a. Alò nou paka peye, nou fout pase 2 zan nap lòk peyi, moun paka al lekòl. Kounye a ti jèn nan k paka mennen pitit li lekòl Ozetazini, l transfere Sendomeng. Epi kounye a nap vin di m konsa nap pase mizè. No! Se ou k chwazi pase mizè nan peyi sa a. Nou salòp twòp, nou kochon twòp. So, then, mwen menm mwen ta yon dominiken, m garanti nou piti, m tap fè nou pase mizè tou. So ou pa vle pase mizè nan peyi w, tounen al vote. Vote, pa vote pou mil goud. Vote pou moun ki gon plan. Ou pa vle pase mizè nan peyi dominiken, tounen mande ke inivèsite nou yo prepare nou byen. Ou pa vle pase mizè nan peyi dominiken, tounen mande leta poukisa sendomeng gen fidoptik, entènèt li fasil, epi ou menm menm menm ou an ayiti ou paka menm upload yon video 3 minit, yon video 3 minit pran 4 4 jou poul upload. Tounen! Poze kesyon poukisa n paka fon peyi. Pa gen okenn rezon. Mwen menm mwen ta yon dominiken ankò, banm repete, m tap bosale nou. Tounen lakay nou. E sa m di. Ou ka mache tounen. Yo gen jounalis kap di yo pa pa pè anyway. Se gouvènman tou san konsyans ou di se yo ki deside soufri. Blofè. Kisa lakay genyen? Oh, I'm sorry brother. e ou k pou dim kisa lakay gen? E sak fè m deyò a? Ou menm kisa w gen? Kisa w te kreye pou lakay gen? Ou panse m blofè? Ou menm ki pi blofè. Is there an untick mental issue because oh yeah Alex brother. Ou pral gon gwo problem. Ou pral gen yon bann moun ki pèdi fanmi yo. Pa egzanp ti moun sa la m fèt dekri la 11 an. ki gen pwoblèm nan, ki pa manman l nan ICU ki preske mouri papa l mouri a alò ou panse ti nèg sa mantalman pral ok and then kounyela e bann moun sa yo kap pèdi djòb yo a yo e bann moun sa yo kap pèdi djòb yo a yo so you going to have a lot of moun avèk pwoblèm mantal alò kòm ayisyen pa gen e tout pwoblèm mantal se djab ki fè nou gen pwoblèm nou panse l ye then lè sa kounya nou pral gen pwoblèm but se sa ou gen wi an la. Anyway. Yes, sa w panse de Ayisyen ki usa kap mande pou Jovenel met avyon dispozisyon pou yo ka tounen lakay yo a? M panse yo fou. E sa m panse. M panse Ayisyen sa yo fou. M ta nan yon peyi ki gen tout bon lopital sa yo, epi kounye a m ta ap mande pou Ayisyen, pou Jovenel. Bon, banm poze w kesyon, Jovenel te di yo vini? Eske Jovenel te di Ayisyen sa yo pran viza, achte yon tikè davyon vin Miami? Si se ta vre. Ou gon, ou nan yon peyi kote y ap òdè dè milyon de, de, dè milye, dè santèn de milye de, de, de, de, de, de bagay an ka ke w bagay, epi w nan yon peyi kounye a pou w di, ou di w pral retounen? Anyway. Ki pwoblèm ou ak jèn medsen ki fòme an Repiblik Dominikèn yo? W ap pale kon bon moun la a. Robert Dimanche, M pa gen okenn pwoblèm avèk jèn medsen k fòme Sendomeng. Jèn medsen Sendomeng yo k gen pwoblèm le savoir. Yo pa konn lè moun pou yo. Gon lè nan yon live mwen, mwen te di ke, e lè sa se pale m tap pale nan enterè yo, m te di ke gon bann lekòl Sendomeng ke yo fè pou ayisyen sèlman. M gen 3 doktè zanmi m ki redi zòrèy mwen ki di nan nan nan Johnson se pa vre. Alò a lepòk m t ap pale de lekòl ki fè, ki montre Ayisyen fè savon likid yo, jan de ti bagay sa yo. Doktè yo te di m sa, m dan demen m monte m fè yon videyo m di tande m byen, mwen te di yon bagay yè, se pa vre, eskize m. But gen yon bann blofè, gen yon bann vakabon Sendomeng ki ki te bezwen itilize sa pou yo te fè moun yo, enkli ladan yo gen yon ti voryen ki di se jounalis li ye kounye a m wè se voice over l fè pou fè reklam sendomeng yo te pran li yo kouri avèk li but non ban m di w sa m te sa m te sa m te di Robert Dimanche ban m di w egzakteman sa m te di mwen di ke li pa posib pou yon yon ayisyen an nou t pran 2 jèn ayisyen youn ki al etidye sendomeng de tou lè 2 al etidye sendomeng youn etidye nan pokamama e santiago yon lòt ale nan unibe li etidye. UNIB se yon lekòl ki apwouve nan Florid, mwen nan depatman edikasyon ansanm avè yo toutan. Etidyan sa, tou lè 2 etidyan sa yo fini. Etidyan UNIB a, le fèt ke paran l te gen anpil lajan pou peye pou li, pou l al lekòl nan UNIB, lò l gradye li gen yon lisans Ozetazini nan men l. Etidyan ki te etidye nan Pocamamay la,

Sendomeng ki rive Ayiti, Leta ayisyen mande ke l tounen fè 1 an sosyal epi pase yon egzamen anvan yo ba l lisans lan. Mwen di sa a rele diskriminasyon. Li pa posib. Anplis de sa, m te di ke gen etidyan enfimyè Sendomeng yo. Lè w gradye Sendomeng, Sendomeng ba w yon lisans, se vre. Men lisans Sendomeng ba w la, w pa itil, ou mèd avè l, paske lè w tounen ann Ayiti kòm yon enfimyè, Leta ayisyen mande pou w fè 1 an. Lè w vini Miami, si w pa genyen sedoula nan men w, Sendomeng pa ba w papye leta a. Li ba w yon papye, men li pa ba w papye leta a. Lè w vini Miami, w oblije retounen lekòl. Alò, m te di mwen menm jèn Ayisyen yo, piske m se yon pwofesè inivèsite, m se yon prezidan inivèsite Ozetazini, annou mande Dominiken, paske mwen menm lè yon etidyan, m ba l yon viza vin etidye nan Azur College. lè l fini edikasyon l, mwen ba l papye travay pou enn an. E gen lwa isit ki di ke pandan l ap travay la gen lopital ki ka ba l rezidans ak tout fanmi l. M di men, si n ap depanse tout lajan sa a Sendomeng, poukisa Sendomeng pa fè yon bagay konsa pou nou? Si nou pral lekòl Sendomeng, yon etidyan, de etidyan etidye Sendomeng, youn gen yon diplome, yon lisans ameriken, li antre ann Ayiti, li fonksyone san pwoblèm. Epi lòt la, lefètke manman l pa t gen ase lajan pou mete l nan Unibe, epi se nan Pocamama yo te mete l, lè l rive an Ayiti l oblije ap bagay, enben pou ki rezon, paske tou le 2 gen yon edikasyon dominiken nan men yo. But of course, ou jwenn Ayisyen an, se krab li ye. Li pran li, li entèprete l jan mwen, jan l vle pa l la, pou l di ke Johnson rayi etidyan dominiken paske m ap ouvri lekòl an Ayiti, m ta renmen etidyan vin lakay mwen. Men nou sòt twòp! Premyèman, m ap ouvri yon inivèsite an Ayiti, m poko menm ka ouvri l menm. Dezyèmman, m ap ouvri yon inivèsite an Ayiti k ap ba w yon diplòm ameriken menm jan ak yon IB. Yon diplòm ameriken menm jan ak yon IB a mwatye, menm yon ka pri yon IB. Nen li t ap fè plis sans pou w vin jwenn mwen pito. No, m se yon Ayisyen, mwen se nwa. Nen nou tout ap pase m nan tenten. Bann enbesil. You know? E la a wi m ap gade figi nou an. Nou se yon bann enbesil! Moun kap pale nan enterè nou yo, nou pa janm pou yo. Epi mwen menm nou panse ke m pral vin kwo konve kòm pou m di nou eskize m. Non non non non se pa sa m te ye. Screw you. M pa bezwen nou jèn ayisyen yo si nap pale tenten konsa. Nou plis bezwen m ke m bezwen nou. Of course si m tonbe nan lari m se yon doktè nap pran swen m. But mwen menm mwen panse ke m pou nou. So lè w vin poze m kesyon an la kounye la Mesye Robert Dimanche. Ou panse ke m pral kache pou m di yè m gen pwoblèm ak Ayisyen? Paran nou depanse tout lajan. Se dyaspora k ap lave dèyè timoun isit, granmoun isit kounye a pou pran swen nou, voye lajan sa a pou nou. Epi lè nou retounen Ozetazini, pou nou vin la a kounye a nou vin sou ponyèt yo ankò a 26 an, 27 an. Lè m ap di sa m ap di a e nan enterè nou m ye. Ok Mesye Robert Dimanche, m pa gen okenn pwoblèm avèk nou. Gen yon bann enbesil! Ki etidyan sendomeng ki panse yo gen pwoblèm avèm of course kounya m pral tande moun koupel sa la ankò la kounya kti Johnson di tout etidyan sendomeng se enbesil yeah a m pa gen pwoblèm toujou dom laj pot ankò nou se krab nou ye si nou 2 a fin etidye sendomeng youn etidye pokamamay lòt la etidye unibe epi sak etidye unibe a gen yon diplòm yon lisans ameriken nan menl epi l rantre an ayiti ministè sante piblik kite l fonksyone san pwoblèm Fòk li fè sa pou nou tou nan Poukamamay la. Fòk li fè sa pou nou tou nan lòt inivèsite yo. Tou pandan l pa ka fè sa, enben nou gen yon gouvènman rasis, nou dwe kanpe pou nou defann li. Se sa m di ankò. Ok? Good! Lwa yo monte Johnson Napoleon jodi a. Yeah! I'm, I'm like, at the end of it, sometimes, gen yon bann bourik, fò w pale avè yo an bourik. Oh Jezi Napo ou banm fo diri la krèt wi Enben ok Bondye fèl fini Sam te genyen l fini Lè l tounen lè l tounen vin pran kèk lòt ankò vin pran kèk sat ankò ok Jimmy Jimmy Chagay vin pran kèk sak pote tounen Tifi a ki mèt pawòl la deyò Oh ok. M pa t fin, m pa, bon. Laïka, m pa, m pa t konn kisa w ap pale a la. W ap di moun yo sòlmann w ap joure yo de enbesil. Yo sanwont, yo kontinye tande w. I don't know Wood Pierre, poukisa w la a toujou ou menm? Ou sanwont? Johnson, men sa m te vle di. Imigran ki nan prizon nan sant de sant Kalifòni yo, se pa, sa pa prizon brother, sa yon sant de detansyon. Wap pale gen gwo isit gen pri isit gen dyèl gen prizon gen sant de detransyon so sa vle di fòk ou fòk ou byen byen espesifye nan sa m pa konnen non men mwen panse ke yo m panse ke imigrasyon ta dwe lage moun sa yo sensèman m panse imigrasyon ta dwe lage moun sa yo sitou se yon imigran se pa yon krim sèl krim yo fè yo yo yo antre isit ilegal M panse ke imigran, imigrasyon ta dwe lage moun yo but anyway mesye Trump sa m pa fin konnen. Bro mete filtè nan pawòl yo let's show kindness and respect thank you bel and wonderful map fè sa Eske nan sitiyasyon difisil sa yon landlord ka monte kay sou ou non brother John Achelus non Youn nan gwo bagay ou jwenn se le fèt ke ou jwenn ke nan Florid ke gouvènman sispann rent Gouvènman pa di pa peye non. Bon, gouvènman sispann, sa vle di l di pa peye. Pa peye rent a mògej pou 45 jou. So, rele lennlòd ou. Si yon lennlòd ta monte rent sou ou, amwens ke l te ba w notis la nan zòn fevriye oubyen nan zòn janvye, li di w l ap monte l kounye la, menm lè sa a kounye a, ou ka ekri l avèk sa a. Ou ka ekri l pou di l tande m byen, ban mwen opòtinite pou m pa peye tout rent sa ke w chaje m nan la. So li ekstrèmman enpòtan aske w fè sa. Ok. Kominikasyon, pa bliye guys, kominikasyon, kominike avèk landlord ou a. Kominike ok. M pa M pa gen gwo M pa gen pwoblèm avè w non kont etidyan Sendomeng yo. Ou pa ta ka gen pwoblèm avè m non Evelyne cheri. Se nan enterè w m ap pale. Mwen ta renmen w pale plis de aprè kowona a, ki mezi pou nou pran aprè pou n pa twò afekte ekonomikman? Wadner, M pa kwè gen twòp bagay ke w ka fè pou w pa afekte ekonomikman kounya. Mwen menm pèsonèlman, I'm being whacked, you know, e moun ki etidyan m kòmanse pa ka peye, ap esoufle, mwen genyen, bon, e napo depo chili ap mache byen paske se manje m vann m pa gen diri ankò m kwè m pa ret ble ankò m kwè m te gen spageti m pa gen ankò afè byè a pa gen sa ankò moun ap bwè maten midi e swa so men kounye la tou m gen yon pwoblèm m pa ka antre ankò avèk okenn pwodui kounye a paske bato pa kite an Ayiti yo fèmen pò yo lè w rive Chili m gen yon konntenè ki rantre la m poko ka debloke l. So sa yo se pwoblèm. Pa gen yon bagay ou ka fè kounye pou ou pa sibi ekonomikman. Oubyen gen kèk bagay ke w ka fè pandan w anndan la. Ale sou Facebook mwen w ap wè maten an m poste yon ti tag, yon ti post m poste ki montre de pwofesyon ke w ka fè pandan w chita lakay ou la ke w ka touche 12 mil dola ameriken pa mwa. E bagay sa yo se de bagay ki resesyon pwoufe. Sa vle di Lè w fini w ap jwenn travay avèk yo. Ok so m ankouraje w aprann. Youn nan bagay semèn sa m ap wè si m te ka fè, m ap wè si m te ka fè yon klas CNA gratis pou moun ki New York, moun ki Pennsylvanie. Gen 16 zeta ozetazini kote w pa bezwen al lekòl pou w pran klas CNA a. M panse ke m ap ofri kou sa a gratis. M ap. petèt pran youn nan pwofesè m yo peye pou plizyè moun ki ka vin pran kou a pou pran li epi aprè pou yo al pase egzamen an. Pase yon CNA touche 23 mil dola pa ane e kounya ou wè y ap voye moun al lakay yo men pa gen nurse ke yo voye al lakay so so m ankouraje w petèt swiv sa but ankò al gade sou post mwen an w ap wè ke m te poste yon ti bagay chwazi youn nan pwofesyon sa yo epi ale sou Udemy ale sou edx, ale sou coursera, tout moun sa yo ofri yon bann kou online gratis kounye a jiska 1 me, gratis ti cheri. So pandan w chita anndan w la, kou yo gratis, pran yo and then aprè sa kounye a pran sètifika yo, pase certification examen yo e by the way ou genyen CompTIA, ki ofri tout kou certification yo an anglè e an panyòl sou entènèt. Li pa gratis, but yo ofri yo sou zoom meeting. So ou kapab pran kou yo epi pase CompTIA certification yo pou kapab pase. Men, m pa kache di w, bagay yo ap santi di anpil, anpil, anpil, anpil apre coronavirus pase la. Johnson, si w di Ayisyen sòt, ou pa di anyen. Se yo ki te sot dèyè. Anyway brother. Johnson nan bourik jodi a. Brother yes, yes dèfwa m konsyan wap eskize mwen, men jodi a m trè bourik. Ayisyen toujou ap konprann lè yon moun ap byen pale, ap byen pou yo. Oh ok. Gen yon bann bourik fò w pale avèk yo an bourik. Napo Nèg diri Nèg diri a 20 23 Non non m panse m panse kounye a e nèg wonm nan m ye Nonm wonm kou a Yeah Ki kanpe sou kou a Napo popo pa fache W ap koute kòlè w Dèfwa ou oblije bay Ayisyen kèk Oh ok Pozem yon bon kesyon non mezanmi. Misye se youn nan sanwont yo wi Napo. Oh ok. E Ayisyen manke fòme Jameson. Ba yo vag. Johnson fòk ou retire ti bab malfèktè yo, ti bab malfèktè yo wi. Ou ou monchè ou sanble Anyway. Johnson bay yon nouvèl se sak fè nap tandel. Johnson ayisyen se oh relax non guys tanpri tanpri m te gen pou m pale avèk de twa moun m reponn nou kesyon m reponn nou kesyon guys an nou banm poz Johnson keep up the great work we need more people like you specially in this time desann tanpri w wè m desann li tou mesye Johnson mwen avè w san pou san sak fè w wè pou yo bwè pwazon sak pa vle bwè pwazon ok brother Napo ou pa reponn mwen mwen pè al kòmanse yon nouvo djòb nan moman an alòske mwen gen oryantasyon k ap kòmanse demen.